Bonjou oubyen bonswa tout moun, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, se zanmiw ni Yolande ki pote yon lòt videyo pou nou, videyo jodi a nou pral pale de Evelyne Sincère, nou konnen ke lanmò sa atriste anpil anpil moun, Atò, pou n pa di anpil, n ap di tout moun nèt, yon moun pou pa ta atriste nan lanmò sa a fòk pa ta genyen san k ap koule nan venn ou. Ebyen nou genyen tout moun nèt reyaji sou rezo sosyo yo, rezo sosyo yo vrèman cho moman an la a, Prezidan Jovenel Moïse reyaji, nou genyen Reginald Boulos, nou genyen J. Celestin, nou genyen Babekyou ki reyaji, nou genyen tout moun nèt reyaji. Jovenel Moïse ki reyaji sou dosye asasen Evelyne Sancet. Nou genyen Prezidan Jovenel Moïse ki reyaji sou dosye asasina Evelyne Sincère, jèn demwazèl 22 zan sa a kidnapè kidnape, yo vyole l epi yo touye l lage sou yon pil fatra. Prezidan Jovenel Moïse ak Minis Jistis la egzije otorite polisyè yo e dijisye mete men nan kòlèt bandi san fwa sa yo ki asasinen jèn demwazèl sa. Epi Prezidan Jovenel Moïse fè konnen ke li se yon pè de fami Li pataje kòdoleyans avèk fanmi Eveline Sincère lanmò a vrèman atriste. Genyen pèp la ki leve kanpe pou yo di alba ensekirite nan peyi a, lanmò sa a fè tout moun nèt mal. Genyen popilasyon an ki mande prezidan Jovenel Moïse pou l fèmen biwo Digicel avèk Natcom nan moman sa a paske yo pa itil peyi a anyen. Si yap kidnape moun konsal alò se nan telefòn yo fè apèl yo, biwo Digicel avèk Natcom konplis. Pèp la mande pou prezidan Jovenel Moïse fèmen biwo yo epi pou yo mete yon lòt sistèm paske sistèm sa li pa bon. Nan nouvo sistèm pou prezidan Jovenel Moïse mete a pèp la mande pou prezidan Jovenel Moïse mete tout moun kap genyen telefòn pou sim yo vin anrejistre ansanm avèk yon pyès yo menm jan li fèl pou kat demalòg la Konsa pou genyen mwens krim nan peyi a. Mezanmi sitiyasyon an vrèman konplike, bagay la vrèman tris. Yon jèn demwazèl konsa 22 zan ki arive pèdi lavi l nan yon sans konsa, yon moun ki fini gen chans pou li tann rezilta ou wè se konsa lavi l pase. Evlin te kapab devni yon doktè, li te kapab devni yon moun kanmenm nan sosyete a ki pou pran swen Ayiti, pou reprezante Ayiti alò nou pat konnen objektif li. Se pa rèv sa Evelyne Sincère te genyen, se pat objektif li sa pou l te ale nan peyi san chapo, men erezman bandi san fwa voye Evelyne nan peyi san chapo. Célestin fè konnen ke Alò Jude Célestin fè konnen ke Alò je lis pour vous Jude Célestin di Evelyne Sincère, mwen imajine ki jan ou tap viv chak jou ak lajwa san ou pat panse bandi san fwa ni lwa tap bouche 2 je ou. Ou pa t menm gen chans li sms nan gwoup jèn ki te nan menm laj avèk ou yo, nan lekòl oubyen nan legliz ou te frekante. Tristès ou kite rive sou tout manman pitit ak tout papa pitit. Ou kite yon tristès nan kè nou. Yo bare je l, yo mare bouch li jouk yo toufe l menm jan. Menm jan an, yo kontinye mare je ak bouch pèp la devan malè pandye ki sou tèt li chak jou. Tout konplo fèt pou nou mouri deja. Je bande bouch mare. Se nou ki dwe leve pou nou di non, se ase. Otorite nan leta, sosyete sivil, politisyen, fanm kou gason, manyen di peyi a sa n ap regle. N ap di non, pitit peyi a pa dwe kontinye ap mouri nan kondisyon sa. San revòltan, nou pa dwe kontinye kwaze bwa nou epi kite malere ak malerèz ap achte sèkèy ak lajan yo ta dwe peye inivèsite pou pitit yo. Mwen bouke, Evelyne te kapab pitit mwen. Mwen di non, nou dwe di non. Malgre sa ki divize nou, ann konbat tout moun ki trennen Ayiti nan kafou lanmò sa. Sa se deklarasyon Jid Celestin ki fè konnen ke lanmò a li frape l. Bagay yo tris nan peyi Ayiti. Kidonk tout moun konsène. Se pa le moman pou n ap voye moute, men se lo, se pa le moman pou n ap voye moute, men se le moman pou nou tout nèt leve kanpe pou nou di non alba ensekirite nou vle yon lòt Ayiti. La a nou tout nèt nou choke, sa fè anpil nan nou mal. Foto Evelyne Sincère, ti jèn fi sa bandi kidnape epi yo asasine l, se menm santiman sa a tou nou tout nèt te genyen aprè asasinen 4 ti bebe 9 mwa yo. Yo te asasine Mèt Dorval, Grégory mouri, men pi long toujou nan sosyete a. Kidonk, ann fè yon fason pou nou di non, nou bouki mwa yo. Yo te asasine Mèt Dorval. Gregory mouri jis la alò lis la long anpil moun nèt mouri. Li rive vin pi long toujou nan sosyete a. Kidonk ann fè yon fason pou nou di non, nou bouke deklarasyon Reginald Boulos avèk Babyekyou li menm li te fè kont asasina sa. Ann tande.
Bye man e babekyou wi man babekyou kap pale avèw la la frèm wap tande sa map diw la man monchè m konn se polis yo ye man m konnen polis yo ye e ke wap toujou kenbe deviz ou man ki se pwoteje ak sèvi man banm bon konsèy man e m ta swete w pale ak tout polisye ki nan dèlma 24 m ta swete w pale ak tout polisye ki nan zòn nazon yo pou nou tout met tèt nou ansanm pou sa. Polisye riyèl maha yo fè a pou nou menm pou nou pa al fèl menn paske kisal ye banm esplike nou yon bagay mesye e polisye nou ye nou paka kite e yon ekip ti vòlè yon ekip gang dèyè nou konn sak 117 la deja nou sonje ki valè goumen nou fè poun te met 117 deyò nan dèlma 2 nan dèlma 4 ou konprann mwen poun te met 117 deyò sou bèlè jodi a Polisye riyèl maya poutèt 50 mil goud, poutèt 100 mil goud, poutèt e rezon politik, kòm si pou nèg yo ka fè tout bagay tounen politik, polisye sa yo, yo pa fè ni 2 ni 3 men, yo re fè nèg 117 antre nan riyèl maya, yo fè nèg 117 antre nan e ri timas, yo fè nèg 117 antre sou bèlè, epi ti gabriyèl Retire goumen an Site Solèy, Ti Gabriyèl voye goumen an sou Bèlè. Paske Ti Gabriyèl santi l pi konfòtab nan goumen k ap fèt sou Bèlè a la, paske l santi goumen an pi bon pou li, jan l ap fèt sou Bèlè a la. Mesye ban m di nou bagay, fòk nou met tèt nou avèk popilasyon Dèlma 24 la. Fòk nou met tèt nou avèk moun Dèlma 24. Pou di moun Dèlma 24. E G9 avèk Babekyou e pou lapè nou la. G9 avèk Babekyou nou bezwen yon peyi san vòlè, san gang, san seri de vye zak, san kidnaping, san seri de vye bagay kap pase nan peyi a. Se poutèt sa nou menm nou fè G9 nou. Sa vle di kisa menn? Sa vle di nou pa ka sitire pil ti vòlè 117, ti Pablo, ti Kenton, Mackendy ki bay tèt li non Makaya san tèt, yon vye nonm men gwosè tou lach. kap pran pòz ap fè moun pè pou ti Gabriel ka bal respè. Pran vye Mackendy, vye James Dorcine alyas Don Poyo, ti Pablo, ti Kenton, e ti Joel, ti Arthur, Doktè. Nou pran tout staff vòlè k te deyò nan blòk e yo te deyò Lasalin, vòlè k te deyò e Pon Wouj, vòlè k te deyò nan Tokyo, vòlè k te deyò nan Riyèl, vòlè k te deyò nan Chansrèl, se nèg sa yo jounen jodi a ki beswen pran Dèlma 24 an otaj. Dayè nou gentan wèl deja.

e pou seleksyon nasyonal epi Joseph konvèti tèt li an chèf gang ki pran pòz lap fè rezon politik li epi ba yo tan ap kraze tout zòn yo nou konnen trè byen sak pase nan riyèl ma a e goumen politik ki mennenl vin la mesye sèl konsèy m ka ba nou kòm jenn ti gason dèlma 24 epi non sèlman jenn ti gason kòm polisye tou mesye met tèt nou ansanm a popilasyon dèlma 24 la epi pou nou gade kòman pou nou fè pou nou pa kite dèlma 24 vini menm jan avèk Riyèl Maya. Paske sa w ekri ve Riyèl Maya la l pa t ap rive si polisye Riyèl Maya yo pa t lage kò yo nan vòlè, si polisye Riyèl Maya yo pa t nan sitire gang, si polisye Riyèl Maya yo pa t nan konivans avèk pil bandi, pil vòlè sa yo. Jounen jodi a menn gad sa Wesly Bontan fè Bèlè. Jounen jodi a gad sa Wesly Bontan fè Ri Timas. Dayè tout sa yo k ap pase la w e nèg yo k lakoz. Mesye men. Pierre Reginald Boulos Mwen se papa 4 pitit e gran papa 2 pitit. Mwen konnen ki sa yon fanmi ka pase pou elve yon timoun. Lè mwen tonbe sou foto kadav Eveline Sincère sou pil fatra nan Dèlma, mwen choke nan zantray mwen, mwen endinye. Apre kriminèl yo fin kidnape Eveline, yo vyole l, yo imilye l epi yo touye l. Ata kadav li yo imilye. Aksyon kriminèl sa yo revòlte m. yo fè dlo pa sispann koule nan je anpil moun. Ak ki kè pou yon moun komèt kalite zak sa a? M ap suiv rezo sosyo yo, mwen wè anpil moun endinye tou. Se nòmal, paske pèsonn pa konn kilè y ap rive sou li, y ap rive sou nou. Krim sa a, s on krim yo fè sou linosans, sou lajenès, sou nou tout, sou sosyete a. Se lavi nou tout ki menase jodi a. Konsyans sivik mwen pa pèmèt mwen rete san m pa reyaji. Men mwen pa ta swete reyaji pou kont mwen. An nou fè yon feso pou nou di non. Pou yon fwa, Ann depase klivaj yo. Ann pa gade pozisyon politik nou. Ann konsète pou nou wè ki aksyon nou ka poze ansanm. Mwen disponib pou m pale ak tout moun. Nou pa ka rete ap gade. Nou dwe prese prese fè yon tèt kole pou nou denonse, kanpe an kwa epi revòlte ansanm kont tren ensekirite sa a k ap mache simen dèy nan sosyete a. Li lè pou nou leve kanpe pou nou di non. Non e non. Ase se ase. Nou dwe frape pye nou pou nou frennen machin lanmò sa a. Mèsi frèm ak sèm. Konnen map pote kob la pou nou mwen di konsa silvouplè fèm gras mwen ka moutre nou tout buzz mwen voye ba yo pou yo fèm gras pou ti cherim nan kounya la menm epitou yo rele anapre li vin relem li di oh m paka tann li di non. Oh nou pa gen kote pou nou kenbe moun Nou pa gen kote pou nou kenbe moun mwen di e vre Ou pa gen kote pou kenbe moun fèm sèt ou fèm gras la non Fèm gras la se sèl ti sè m gen silvouplè fèm gras la Epi tou map pote kòb la pou nou Maten an m gentan ap fè tout tout chèk demen si Dye vle Pou m pote kòb la pou ti cheri doudou m nan Pou m ka liberel mwen relel mwen di ma cheri ou manje

M jwenn mwen ba nou, li di m o apre sa l rele m byen ankò, li di m ou mèt kenbe l nou bay nan lendi. Kounye a m di ebyen kisa w vle m fè? M pa t gen kòb nan sere se malerèz mwen ye m pa nan travay non. Se Bondye ki ap pran swen nou. Se lè sa m ap jwenn li ke volonte Bondye fèt. Mwen di m kwè nan Bondye anpil. Epi tou nan ki zòn pou m pote kòb la? Li di m nan Moncash. Mwen di, m ap fin voye kòb la, kote m pral jwenn, kote n ap lage l pou mwen, sou ki nimewo? Li di, n ap di w kote n ap mete l ton nou. E ou pa dwe vin a moun, depi w vin a moun, n ap fizye l. Kounye a m di, m di m pa kwè nan sa, fò m ta, fò m ta mete kòb m lan yon kote epi pou m vin jwenn li. Li di, ok. Apre sa l di m mesaj la pa mesaj sa Mwen sa l di m nan Apre sa l di ebyen lè w kwè w ap jwenn li M di sa nou Li di sa pou nou fè pitit ou se lajan nou bezwen wi M di Li di m o depi menm jou a si w te ban m lajan li t ap nan men w M di Li di e nou pa gen plas pou nou kenbe moun wa di m pa t avèti w Kounya M di kote m t ap jwenn li frè m mwen pa t konnen non Epi m pa t konn si l te nan lari Depi yè m poko manje anyen Anyen pa ka desann nan lestomak mwen Li di sa pa enterese m.